Preske le neyan. E li bon enpresyon sa tou. Paske ou wè nan premye mitan tout tantativ atak ekip Real la ap eseye fè, se se pase a goch, se Vinicius, se Benzema, se la pou nou wè si n ta kan jwe. E pafwa pa moman ou wè Valverde pou kò l lòt bò a. Paske an atak preske pa gen anyen k pwopoze men. Men an dezyèm peryòd se se la se la pyèj la pral vini paske gòl la se se la l pral sòti jisteman. Wi son son son Valverde ki ki ki fè yon centre tir men dabò centre tir lan èske te te gen presyon èske nou di tèt nou wi gòl la te ka vin la gon moman done nou te ka deranje e si li pa sot agoch an al adwat an wè sa n te ka fè pou n presire l pou n pou n pa vini Liverpool pa t fè sa men m panse se sa k gen nan ekip Real la tou se pandan tout konpetisyon son ekip Serye, li pa bezwen anpil aksyon. Li pa bezwen anpil aksyon e lè l jwenn yo, li konkretize yo. Men ankò yn fwa, m wè gen yon moun ki tap mande l anba live la kiyès ki meyè jwè match la, men son evidans, si w tap gad match la, ou pat menm bezwen moun bay li, se Thibaut Courtois paske ou pa ka Odela de tout sa nap di sou Real oubyen Liverpool, gen de defans tèl kote, men jodi a. Fò n dakò gon gon lòt zanmi ki ki te nan yon lòt planèt. Misye ret tire 9 balon pou ekip Liverpool la e depi sezon pou ekip Real la e depi sezon 2003, 2004 se jwè k ret tire e se gadyen k ret tire plis balon. Gen 2 gadyen ki te rete a 8 se Van der Sar an 2011 epi Alisson Becker an 2019 men misye misye te nan eta de gras jodi a. Bon, mwen menm Mwen, mwen gen yon bagay ki, ki trè enpòtan sou sa k fèt jodi a. Mwen kwè ke depi m ap gad foutbòl, e se pi gwo chanpyon ke m wè. An tèm de ki sa? E si w gade degre de difikilte ke ekip la li menm li te genyen, epi malgre tout degre de difikilte sa yo l pase, e li menm kòm ekip se pa t yon gwos machin, paske sa pou moun konprann, se pa yon gwo Real Madrid. ke nou konn abitye wè. Paske moun yo gen yon lojik tandansyez lè yo di sa se pa yon gwo Real Madrid men men nan tèt moun nan li petèt pa panse ke moun kap fè analiz lan li fèl an fonksyon de Real sètadi pa yon gwo Real Madrid se pa rapò a Real Madrid sa nou konn abitye wè. an tèm de konteni, an tèm de jwè ki te nan prime yo. Paske si w pran Real Madrid sezon sa a, kit ou pran Casemiro, ou pran Kroos, ou pran Luka Modric, se yon milye de tèren, se yon triyo ki sou pant desandant. Carvajal, se yon jwè ki gen kèk tan li pa menm jwè ke li te ye sezon 2014, 2016, 2017, 2018 avèk ekip Real Madrid la, m pa menm bezwen pale pou Marcelo ki pa nan, ki pa la ankò. Donk si w gade ekip foutbòl sa a, se yon ekip ki gen. yon pwojè ki te nan tèt prezidan an pou 2022-2023. La prèv ke nèg yo kwè ke se Haaland avèk Mbappé ki pou te ba yo yon lòt dimansyon nan yon nouvèl ère, paske efektif sa a se yon efektif ki vyeyisan. E si yon moun remonte listwa, w ap wè ke. Pat janm gen yon peryòd sou prank 20 a 30 dènyè ane yo la pou yon ekip foutbòl genyen 8 jwè nan yon entèval de 8 an de lè yo pran dizyèm tit lan a lè yo pran katòzyèm tit lan e nan 8 jwè sa yo ou pran Modric ou pran Benzema ou pran lateral dwat lan se 2 nèg ki te titilè 8 an avan sa sa vle di kisa sa vle di se yon efektif vyeyisan se yon efektif ki gen 2 jwè vyeyisan. Avèk 2 jwè ki trè jèn ki kapab pote enèji an, le ka de Valverde ki jwe yon trè bon match, avèk Vinicius ki se jwè ki nouvèl vag lan, avèk Eduardo Camavinga, avèk Valverde, ajoute avèk Rodrygo. Donk si w gade menm nan zafè Lig dè Chanpyon, mwen menm mwen gen Chelsea nan tèt mwen, men Chelsea m gen nan tèt mwen an, le fè ke Chelsea te jwe kont Benfica, mwen on ti kras bay Real Madrid du plus lan nan ekip ke ou wè. Ou vle di Chelsea 2012? Chelsea 2012 la. Chelsea 2012 la. Sa vle di mwen mwen on ti kas retire Chelsea an. Paske Benfica kanmenm, si w gade Chelsea lè yo fin revoke Villas Boas yo pran Di Matteo, se yon ekip ki te plizoumwen ap soti tèt li. E yo elimine Benfica, jan yo elimine Benfica a, Barcelone se te ekip ke nou konnen an, epi Bayern. Sa vle di si w gade degre de difikilte kote ke tout ekip sa yo se de ekip ki favori selon bookmaker yo. Paske sa pou moun konprann se pa Ayisyen, jounalis ayisyen ki sèlman. Mwen kwè yo te mennen nap tou, nap an uityèm. Yo te gen nap an uityèm, lè yo fin elimine nap yo jwenn Benfica, apre sa yo jwenn Barcelone e Bayern. Si w pran Real Madrid, se pa sèlman ayisyen kap fè analiz foutbòl ki trè pouse ki te di ke Real Madrid pa favori fas Paris. Se lemond ki te wè ke Real Madrid sa a parapò avèk konteni E sou itilizasyon fizik, jan ekip lan krake fizikman avèk Casemiro kou Luka Modric, ebyen plis de 50 a 60 pousan moun te wè ke ekip Paris Saint-Germain favori. E si w gade l an tèm de konteni, Real Madrid fè 150 minit nan seri sa inegzistan an 17 minit epi nèg yo fè sa yo fè an. Si w pran Chelsea, wi Chelsea te gen yon bès de rejim apati de dosye Roman Abramovich lan, men Chelsea te favori. Fas Paris, fas City. City favori fas ekip Real Madrid lan e nou te wè l jodi an la si w gade se 2 tir Real fè nan match lan li fè 2 tir epi dezyèm nan antre nan kan an sa vle di se pa t yon ekip Real Madrid Real Madrid se pa moman ou ka pale de aspè danjre pou ekip Real Madrid la se aksyon Benzema a ke nou kapab retounen sou li epi se gòl Vinicius lan Thibaut Courtois fè 9 arè se pa 9 arè kote ke ou choute sou gòlkipè epi gòlkipè a kenbe l sa vle di yo misye jwe yon match monstrueux donk si w gade an tèm de parcours Real fè pi gwo pakou nan tout listwa Lig dè Chanpyon, lè w gade advèsite k te genyen an e lè w gade degre de difikilte ke ekip lan li menm li pase match apre match, tour apre tour, gen yon sèl match wi ke Real Madrid jwe ou kapab di Real Madrid genyen avèk briyo an kèlke sòt. Se match ale Chelsea an wi. Apre sa se. Men menm nan menm nan dezyèm mitan se yon ekip Real ki koule. Chelsea fè 20 chout wi.
Chelsea fè 20 chout. Sa vle di si w gade Real Madrid se yon ekip ki mache pandan tout dezyèm tou nan sou pikan. Epi kareman li pa janm blese. E pa de satan 2 yo pa lage sou li. O final se Real Madrid ki satan 2 a.
Ti bo ladan.
Mesye koman nou konprann ke yon antrenè tankou Klopp jwenn fòmil nou tap preche a. Kesyon vini, vini, entèval, do Arnold. Jodi a li fè anpil efò. Avèk ni ou pran Mohamed Salah ki fè ti efò a, ti efò pou l fè repli a devan Arnold, ni ou pran Jordan Henderson, ni ou pran Konate. Ou gen sansasyon ou menm ka di èske pa moman pa gen 4 moun. Men non, klè e pa 4 moun non, men tèlman ou wè Salah vre. pote apò pa l, Jordan Anderson fè sòti a souvan pote apò pa l, Konate pote apò pa l. Ou santi Klòp di bon m jwenn fòmil sa, izole 2 moun sa yo tout tout jan l kapab. Epi se eleman sa k bat li. M ap kòmanse avè w James avan ke pou m fin avèk Kervens epi pran Kim. Bon m panse ke nan gwo match la se pa sa k pèdi se pa sa k pèdi Liverpool. Liverpool pèdi paske 1. Nan twa atakè l yo gen youn ki pa t egziste, ki se Luis Diaz. Dezyèmman, okazyon yo jwenn yo, yo pa transfòme yo. Paske tir, bon, èske yo pa transfòme yo oubyen Thibaut Courtois te enpeche? Non, Thibaut Courtois te jis.
Enpekab. Enpekab.
Enperyal. Mwen panse se sou sa, men mwen panse ke depi kèlke tan ekip Liverpool la ap fè yon ti bese. Paske jodi a la, yo pa fè gegenpressing nan a outrans jan yo konn fè l la. Yo eseye fè yon blòk enpe medyan ke yo pa al vann tèt yo. Petèt ke se paske yo konnen. Yo te nan fen sezon, yo plis solisite ke ekip Real Madrid la, son bagay ki nòmal. Men dan lansanm pou mwen, m pa jwenn meyè vèsyon Liverpool la jodi a tou. Menm ke ou ka di sou le plan taktik, Klopp t al fè yon jan kanmenm pou l te gen yon mansyon spesyal pou ti brezilyen an. Men lè w gade an tèm de volim jwè, m panse jodi a Liverpool gen anpil aksyon kote Liverpool se 7 pye yo konn ye, notamman la redoublon de pas ke se yon nan fò ekip sa a. E jodi a, m pa konn poutèt kisa, misye premye mitan an, li fè Arnold souvan lateral enteryè, dezyèm mitan an, se avèk. Andrew Robertson ke l fè l. M pa konn poutèt kisa l fè l konsa. Petèt ke se paske l konnen adwat la pa gen otan de presyon menm jan agoch e Real Madrid la. Men dan lansanm m twouve ke e Klopp e se nan se ou ta ka di se nan chwa yo. Men kounye a kòman pou yon jwè tankou Alcantara kèlke kèlke minit yo di konsa ke misye Gon ti fwape nan echofman an, nan echofman an, apre sa ou rekòmanse. Pètèske misye nan match la, misye jwe tout match la, ke m pa dakò. Sa se de detay, men match la deside se yon detay tou. Mwen m panse ke dan lansanm ekip Liverpool sa a, yo pa janm arive mete Real Madrid anba dlo a. Ekip Real Madrid sa a, e ou ka, sa k biza, tout lòt ekip yo ba Real Madrid gòl, se Liverpool ki bal gòl. Paske jodi a la se pa, ou ka di. Men lòt ekip yo n ka di se se se seri. Se seri. Bon apre Paris nan match ale a, men mwen m panse jodi a dan lansanm ekip Liverpool la pa jwe yon gwo match. Ni an tèm de entansite, ni an tèm de presyon ekip sa konn genyen, jan ke yo al chache balon an wo, se ke jodi a m twouve ke ekip wap la te pran pil konsesyon. Map ban ou manti w toutalè James.
Fòk mwen bay lòt zanmi yo. Paske nou pa ka rantre nan lojik tout se Real ki antò. Lè m di antò antò a, èske yon moun pa kapab reponn konsa tou? Èske Real pa pou bokou? Fòk nou dakò gen yon moman li fè gegenpressing nan. Gen yon moman ou te kapab wè souvan Real koursikite tèt mitan teren pa l la, l pa sòti. Èske kèlke pa nou dakò ke an dezyèm peryòd Liverpool pa balote Real jan l te ye a paske li gendwa pèdi onivo frechè? Men èske yon moun yon moun gendwa di w Pa jwe byen Liverpool la, kisa Real gen poul wè ladan tou? Si yon moun poze w kesyon sa. Wi, Liverpool pa genyen meyè ekspresyon vizaj kolektiv li kapab genyen an tou, men èske advèsè la annik kanpe epi se Liverpool ki pat bon ditou jan w vle fè jan w vle fè l kwè l la? Non, se pa sa. M panse jodi a Real Madrid jwe match trè serye. An avanse.
Gen ti relachèt nan repozisyonman defansè yo ki sa te ka koute yo final la. Men dan lansanm, m twouve ke ide pou fè ekip la defann an 4-5-1 an, se t yon bagay ki klè. Paske Benzema devan, Vinicius a goch, lòt ti bre, lòt Higuain a dwat, epi 3 nèg milye teren yo, avèk notamman la Modric ki toujou ap fè presyon sou potèt bal yo, ki s yon bon bagay. Men apre sa, sa Real Madrid pwopoze jodi a, menm ke Real Madrid pa bon anpil nan lòt match yo, men e pa meyè vèsyon Real Madrid nan dezyèm tou a. Epa 30 dènye minit devan pari yo. M dakò.
Epa epa 2 dènye minit plis pwolongasyon devan City yo. Men yon moun ka di w, pa bliye sa w pral di James, yon moun ka di w tou se pa sa yo men tout moman n avanse yo la 30 dènye minit devan pari oubyen 2 e 2 3 dènye minit oubyen 10 dènye minit nan Paris Saint Germain wi moun sa yo ka di w lan moman Real te bezwen ranvèse sitiyasyon an.

Yè mwen di sa nan Sport Mania, mwen di sa tou nan Ayibo Sport. M pral gade, m pral gade 2 minutes a or. Eske de janvye jiska mwa davril e mwa me ke misye t ap bay tachman, m pa ka konprann kòman misye te ye. M te di match sa se le jan de match pou m konnen ki ki kote m ap, ki dispozisyon m avèk jwè foutbòl sa. Ki verite misye. Ebyen jodi a misye te kon bèf. E wè match jodi an.

wap genyen jwè ou yo a tan, fizikman pou jwe batay sa. Jis al gade Ancelotti. Liverpool genyen kontwòl.